Bonjour bonsoir tout moun, kman nou ye, kman nou ye, jodi a mwen avèk yon lòt ti video pou nou ahh video mwen pote pou nou an se yon ti zen zen ke pyès moun pa konnen, yon zen ki vrèman exclusive so kontinye gade video an. As a matter of fact, kanpe la. Al share videon an pou plis moun konn sen an. Avan m komanse videon an map di nou tout mèsi paske nou pran tan nou pou nou kapab gade videyo yo ke m poste yo, tout moun ki share, tout moun ki like, tout moun ki comment, m di nou mèsi mèsi bokou. Sa fè vrèman cho o kè. Ok, videyo ke m pote an. Si w poko gen kleren, si w poko gen pèpèt, si w poko gen, pèpèt se popcorn, sa m ta pral di popcorn, si w poko gen bagay pou w kapab pran zen sa, pran ti chèz ba w, pran popcorn ou, pran ti kleren ou, pran dlo sik ou, vin chita pou nou bay zen paske mwen menm m gon ti woze la pou zen an. Kòman w fè konprann pou m sot gen 25 an nan mwa septanm lan, m fèt 16 septanm 94, maran m sot gen 67 an nan mwa oktòb lan. Se swa misye fè vodou nan dèyè m, oubyen l ap atire m ak lajan, oubyen yo voye yon lwa granmoun nan bouda m. M pap sezi si Ayisyen fè m sa. Yo voye yon lwa granmoun nan bouda m. Paske mwen m te konn pale granmoun mal twòp. Lè m reyalize.

Lè m te yon moun ansanm avèk granmoun nan, li te marye ansanm avèk yon dam ki te gen 29 an, kounye a dam nan gen 31 an. Yo gen 2 pitit ansanm, youn gen 6 an, youn gen 4 an. Epi, granmoun nan gen 2 lòt gran timoun ki gran aje aje anpil yonn gen 42 zan epi lòt la gen 38 an m fè yo rele m manman m konn m pral mande m sa wi m fè yo rele m manman e nòmal pou yo rele m manman paske e mwen menm ki manman yo kounye a they like hey mom m like hey son looking good with your fine ass self Granmoun nan te di m ke avan l te rankontre m li te marye 2 fwa, premye fwa avèk premye manman pitit li, li mouri, dezyèm fwa avèk ti ti dam 29 an an, li rankontre zanmi nan depi yo te gen depi ti dam nan te genyen 18 an, epi apre 2 zan yo te marye m tande ti dam nan kite l paske misye te gen pwoblèm ereksyon. Mwen menm m rankontre ansanm avèk misye la. Aprè 2 mwa m fin ront ansanm avè l li di m pwoblèm li. M chita m fè rechèch epi m fè misye met lajan deyò epi l al fè yon operasyon. Li fè operasyon epi misye ap erete jenn fanm kounye a depi nèg lan gen yon ti pwoblèm tou piti, yon ti pwoblèm tou minim yo voye nèg lan jete. Se pou w chita paske lasyans vrèman avanse. E, gen remèd fèy, gen, gen, gen remèd toupatou, remèd toupatou. Kounye a, da, manzè regrèt, hum! Poukisa m renmen granmoun nan? Hum! Poukisa m renmen granmoun? M renmen granmoun paske m santi m konple lè m nan bra granmoun nan. M santi granmoun nan ban m fòs. Hum! Lè granmoun nan mennen m shopping, m renmen sa. Lè granmoun nan envesti lajan l yon kote pou mwen, m renmen sa. Granmoun nan vrèman mature. M toujou di se pa laj ki mennen matirite, men granmoun nan vrèman mature. Sa li ye a se sa. M rele granmoun nan Daddy ok Daddy Ooh Daddy bon tout bon wi timoun. Lè nou soti m renmen ap di konsa oh m pat konnen ou te gen pitit fi sa non oh pitit fi ou a la bèl wi I'm like pitit fi? Kòm m jwenn kouzen nan m di sa, sa se maranm. Misye di, sa se madanm anm. Sa pa pitanm non. Sa pa pitanm ditou. Sa se madanm anm. Like, wi moun yo sou moun. Ayisyen menm yo on mòd banm sa kòm jouman. Oh, ou pa wè sa se marye ak on papa ou ye. Oh, ou pa wè sa se avèk on granmoun ou ye. Oh, granmoun nan sesi, granmoun nan sela. Yo, really? M pat konnen sa avèk on granmoun ou ye. M te ye. Se mwen ki te di Ayido a, e pa nou menm non. E mwen ki te di. An an Banm gradm silvouplè Banm grad mwen Banm gradm Kòm nan anpil nan nou pa pale kreyòl okap lan Banm grad mwen M son madan papa relem madan papa Pa banm li kòm jouman paske pou mwen menm Li pon jouman paske honey m fyè Kem son madan papa. Trè fyè. Ban mwen l. Rele m madan papa. Si w pa ka rele m madan papa, pa rele m ditou. Pa rele m ditou. Humm.

Medam se chèche granmoun met nan lavi an tande pase ti brejèn yo deyò a sèl sa yo fè abiye plen fanm soti abiye plen fanm soti anyen yo pap regle ankò menm vini yo paka fè w vini anvan sa w chèche granmoun met nan lavi an nou chèche met nan lavi an nou paske ti brejèn yo se yon bgy sa vle di yo bon. Men granmoun yo se 2 be yo ye han 2 be yo ye ti cheri boom ou prefere w lan son granmoun li ye son granmoun li ye so met kò nou deyò al pran granmoun yo ok ey pran yo han ranse la ranse humm aprè 4 mwa nou rankontre mwen menm avèk granmoun nan nou marye. Sa yo ap fè lòj pou granmoun nan konsa? Granmoun nan genlè fè maji nan deyò m wi. E pa posib. Bon ti granmoun nan bon, fòk m pale nou ke granmoun nan bon. M pa ka tann pou lè granmoun nan mouri pou m ap pale jan l te bon. Granmoun nan bon vre. Fò m fè lwanj pou li. Antouka, granmoun nan bon tout bon. So wi aprè 4 mwa nou marye. M gon video kote m te pale de lèm te rankontre granmoun nan jiskaske m marye ansanm avèl. Map mete link lan, map mete lyen an nan description box lan pou nou al gade pou nou wè kòman m te rankontre granmoun nan, kilè granmoun nan te mande m pou m marye avèl epi kilè nou marye bagay sa yo. Ahh gen tout detay yo so ey gadey. Gen kèk medam yo pa gen kran pou yo kanpe pou yo di yo ansanm avèk yon papa. M pa konn poukisa, poukisa w wont di ke w ansanm avèk yon granmoun. Granmoun nan fè tout sa l kapab pou ou epi pou w wont pou w di w ansanm avèk yon granmoun. Lè w ap manje lajan granmoun nan w konn wont? Non ou pa konn wont, ou pa konn wont.

Antouka map di nou tout mèsi paske nou te chita pou nou te gade ti video sa mèsi bokou pa bliye medam al chèche granmoun yo deyò nan nan lari an paske granmoun yo merite love tou ok granmoun yo merite love tou yo fin travay dur. So yo merite lanmou an tou. Sak ta di sa maranm jwenn love a 67 ans anyway merci beaucoup si w deja yon madan papa m salye w ok m salye w so nap wè a la prochèn.